Nou santi gen jwa nan kay la paske seleksyon U20 an ap fè bagay serye. Wè, yon bèl operasyon yè nan lakou Onduras. Se yon teren ki te vrèman enpratikab. Non, bon, dabò nou kòmanse pa la. Se deplorab pou Konkakaf la. Pou nèg yo ap mete nou jwe sou yon bagay konsa, sa menm pa menm yon pèk. Excusez-moi l'expression, on parle de, de, de, nou konn de kisa m konnen an, men yo pa ka met nèg yo jwe nan sa. Kòm si ti jwè yo se vre ke se U 20 yo ye, y ap blese, kòm si pa gen, la pa gen okenn kalite. Gon bagay, gon bagay ki, ki fèt kòm si ki parèt ironik nan match la, e m jije l se te yon mesaj Lè ke Stevenson Jody fin fè dezyèm gòl la, Wi! li vole. Li vole pou l moutre ke se nan yon pak li ye, ke l ap glise. Se nòmal. Non, se te, se te Men, vrèman e, foli. ann pran pou kote pozitif yo. Monchè, m, m, e, m renmen leson k ap transmèt la la a. De Angelo e, e, Jean-Baptiste a, a gwoup li a. De Angelo Jean-Baptiste a gwoup li a, a voryen ke nou genyen nan federasyon an. Non, w ale, w ale fò la. Non men, guys, non, tande, tande, tande. Nou pa ka nan bay tèt nou manti. Jodia la, men seleksyon ke nèg yo pat vle ale nan nan chanpyona a. Men ni, e seleksyon sa yo pat vle ale, gad sa ti mesye sa ap remèt yo. Non, eske yo pat vle l ale? Yo pat, yo pat, yo pat vle, yo pat vle mete tout zam yo te genyen deyò pou yo te voye l ale. Sa vle di ke se, se, M pa panse, m pa panse si seleksyon te bezwen, Se avan la yo konnen yo pral patisipe? Non. Seleksyon sa, m pa konnen. Kòmsi li pa li pa gen okenn moun li ka frape pòt pou l mande patenarya, pou l te mande sponsò. Sa fè sa?
Non. Se konsa yo toujou montre l. An! W ap byen vini la. W ap byen pale la kounya. Men si si toutfwa yo bezwen l pou pou yon bagay ki pa seleksyon an, ki pa ki pa nan enterè jeneral la, m panse y ap jwenn li. Wa oke. W ap byen pale la.
Kounye a nou retounen. Gad ti mesye sa yo. Nou gen lontan n pa wè de jwè ayisyen k ap jwe avèk tout nanm yo. Tout an mitan yo. Sa pa menm kè. Nèg yo ap bay tout yo menm. Si w gad chak grenn jwè ki sou teren an, w a konprann ke nèg yo ap jwe pou vi yo. Paske m konprann sa k ap jwe a la. Ou wè, gen de kote ou wè manke talan, manke koyezyon. Se yon ekip ke lè l kòmanse jwe l kase. Fizikman k pa fin reponn. Men nèg yo tèlman ap jwe avèk nanm yo ke ou santi ke Malgre tout lakin ke yo genyen, yo kache l yon kote, yo konble l avèk nivo sa a. Bon, jwe foutbòl mande, mande sa sitou. Talan, talan m panse li, nou bezwen l a 20 pousan sèlman. Wi, men jwe foutbòl mande preparasyon. Jodi a la pa t gen preparasyon, men sa montre ke se, ki sa, se nanm nan, se anvi an. Mwen menm tankou an ba egzanp, m t ap kòmante e, e, e off studio, chak grenn nèg sa yo k ap jwe la a, ap jwe pou yon kontra nan fason yap jwe a. Bon sa yo menm ki konnen l ak tèt yo. Men objektif la se pa sa l ye, objektif la dabò se kalifye seleksyon an pou pwochèn faz koup di mond lan. M panse ke yo gentan fè yon gwo pa la. Yo fè yon gwo bagay, yo kalifye nou pou dezyèm tou. Pou dezyèm tou a. E avèk 4 pwen deja. E pwochen advèsè yo se Le Meksik. Bon nou konn tout sa Meksik reprezante nan zòn nan deja. Sitou nan kategori sa yo. nan kategori jivenil yo, Meksik se plizyè fwa final e an Jou Olenpik, chanpyon menm. Mwen panse match Meksik la son gwo tès li ye pou coach Angelo. Nan ki sans? Nou klè ke Meksik pral repoze gwo kad li yo. Li konnen li kalifye deja.
Menm avèk sa li favori. Li favori devan nou. Nou menm se moman sa, pa egzanp, Mwen menm mwen gen plis apresyasyon pou gadyen ki jwe dezyèm match la. Yo te mete Kongarò sou repo. Non, sou ban. Sou ban.
Mwen wè, m renmen wotè misye, m renmen prezans misye, m renmen jan misye kominike ak defans li. Sa vle di ke, m panse ke fò yo chèche yon konfimasyon avèk misye. Devan le Meksik.
Devan le Meksik.
M panse fò yo bay jeudi yo ka Stevenson jeudi pou mwen ki se meyè jwè ayisyen avèk nimewo 6 lan se pi gwo star la tou non se star lan men se li menm avèk nimewo 6 lan m panse gen 3 nèg la kap pote seleksyon sa kòrèkteman San Milan jeudi San Milan nimewo 6 la ke m pa abitye avèk non l m pa sonje non l misye ap make tankou yon nèg ki gen 26 poumon.

Mankaj yo lè lap rive sou mankaj yo ok anpil fwa li gen de ti reta sou yo men ou wè son nèg li adwat li agoch li toujou prezan kote lè advèsè a gen balon an donk se a di ke m panse ke si coach Angelo te gen ekip sa o mwens yo te fè nou favè te bal ekip sa 15 jou ou 22 jou a lavans avan l te vin nan chanpyona jodi a la nou tap nou pa tap pè Meksik! Nou pa tap pè Meksik men Meksik non! Meksik peu enpòt peu enpòt jan ou ye nan zòn nan. Ou oblije respekte Mexique lè w pral jwe avè l. Men respekte Mexique ou pa, m pral pran Mexique 2019. Mexique se envante envanto menalite pou yo fè l, pou yo fè l al nan final sou nou.
Jiska prezan yo gen yon dan kont abit Kataris la ki te. Enben, Kataris la, donk sa vle di ke jan m di w lan, nou pa ta pè Mexique. Nou konnen ke kèlke swa advèsè ke w pral jwe avè l la, fò w gen respè pou li. Men sepandan, jodi a la, nou pa ta panse ke Mexique pral ba nou 5, 6, 7, 0. Pandan w vin sou sa, ann fè yon ti retounen 2019. Pwolongasyon fini, pa gen okenn penal pou Raul Jimenez bann gòl. N al nan tiwobi. Kòman w panse sa t ap pase?
Pa konnen. Fas a Guillermo Ochoa. Bon, m panse. M panse Gui. Placide tou se yon trè bon. Se yon trè bon pòtye.
E pa bliye ke Placide se nèg pa egzanp Placide. kenbe penalite deja pou Zlatan Ibrahimovic. M panse ke nivo ke nèg yo te genyen a lepòk, nivo de motivasyon ke seleksyon sa te genyen a lepòk, tout bagay te deja pase. Epi jan mantal yo te ye nan moman an tou. Sa m di w. Rive nan faz sa avèk Meksik, ou wè ou wè ou vivan pandan 120 minit. M panse sa ta pou yon pakèt bagay. An retounen an 2022, 3 zan apre. M panse ke seleksyon sa a. li merite pou apre konpetisyon an, kèlkeswa sa k pase, ke l kalifye ou pa, li merite pou yo bay ti mesye sa yo yon chans pou yo fè yon dezan ap jwe antre yo. Kounye a, Kayo, m pral mande w èske se pa, si se premye fwa, èske oubyen ou se premye moun ki mande sa? Se pa pou premye jenerasyon, se pa premye jenerasyon ki mande sa tou. Men omwen, omwen, omwen, nou pa konn kote dlo a soti. Nan kalbas? Wi. Kote, kote dlo sòti li antre nan. Nan, nan joumou m pa konn kòman ekspresyon an di. Batèl wè kòt. Batèl wè men m pa konnen.
Omwen petèt ke y a pran konsyans. Paske pat gen preparasyon yo remèt ou sa. E si nou ba yo preparasyon? M panse gen yon bann jenerasyon ki gaspiye nan seleksyon jivenil yo. Ke se swa an U17. e an nu 20. Men, poukisa m pa ka vin gad seleksyon feminin nan? Gad seleksyon feminin nan.
Se la m prale menm. Seleksyon feminin nan. Gen yon k ap jwe. Nou konnen yo depi nan U15. Avèk lè Nerilia. U17. U17 yo pase. Yo fè mondyal U20. E kounye a se yo menm ki seleksyon senyor la. Poukisa nou pa ka gen sa nan seleksyon maskulin? Mwen menm m t ap trè apresye sa. M t ap trè apresye sa. Sa t ap fè m plezi ke yo ka fè nou kado sa. Son bagay ki vini nou de dwa epi yon kado lapye non men Jan nèg yo ap fè bagay yo la o mwen ya montre nou son kado yap fè. Imajine w nou te gen yon jenerasyon kite gen Zachary Heriveau ansanm avèk Alessandro Campoy kounya Zachary Heriveau te rive fè seleksyon nasyonal Campoy pat janm pote koulè seleksyon nasyonal se nou la pou yon fwa non e aprezan nou te tande bri Campoy ki tap jwe nan inivèsite Ozetazini. ki tap byen jwe, te menm te menm gen gen gen rumeur ki tap mennen l nan seleksyon men jiska prezan nou pa konn nivo Campoy e li pa janm onore yon seleksyon. M panse ke m panse ke federasyon sa kòm yo pral yap se yon bagay kap refèt m panse ke pati teknik la sa yo rele pa egzanp pa menm staff teknik la non moun kap jere Chèche jwè yo pou nou yo. Ou moun kap bay swivi a jwè yo. M panse ke nou bezwen pòs ke Carlo Massien tap okipe anvan an. M panse ke nou bezwen. Sekretè jeneral.
Bon anvan sekretè jeneral. Carlo Massien te vin sekretè jeneral wi. Men anvan sekretè jeneral la gon pòs li tap okipe avan. Direktè teknik nasyonal.
Direktè teknik nasyonal la.
M panse ke pòs sa, pòs DTN nan. Fok vreman k son moun ki kapab e son moun ki pou sou sa e son moun ki pou ba nou anpil anpil bagay. Mwen bezwen yon air nouvo. Mwen bezwen yon air nouvo nan federasyon an. M panse sa tou. Avek tout tet tout tet ke m te konn we sou sou rejim yo te di ki te vin a vene an ki tap fe tout krim ke yo te akize yo e ki te avere Bon, lajistis gen gen koze pou l di sou bagay sa toujou. M ta vle rasin sa yo derasinen federasyon sa nèt. Vini avèk de tèt nouvo. Mwen menm, m pa pral rantre èske se pou yo derasinen ou pa men men sa m ap mande. M ap mande pou yo mete moun ki kapab e ki konn fè travay la. Èske moun èske moun ki te la yo te te kapab yo te fè travay la? Jiskaprezan, rezilta yo te bay yo te mye ke sa n ap gen la jodi a la.
Ou pa t tande ke yon jwè pa ka pati, senk sis jwè pa ka pati poutèt yo gen pwoblèm viza. Ou pat tande 5 si jwè paka pati paske gen tèl bagay ki pat peye. Men eske eske kounya n pa antre nan nan yon rejim kote pa gen pa gen vrèman otorite pa gen vrèman prizansa priz priz prizancharj Jese mwen avè w pa nan federasyon an mwen avè w pa nan plas la mwen avè w men ki sa nou ye nou se yon zye pou n ap gade sa k ap fèt la la pou nou di wi l bon oubyen l pa bon. Sa kap fèt la se pa ke gon moun ki mete nou chita pou di nou men ki sa kap pase a. Pa gen moun ki janm mete nou chita pou ba nou an rapò. Pa janm gon moun ki mete nou chita ki pou di nou men ki jan bagay yo pase ak ki sa bagay yo pase. Sof sa mwen menm mwen konnen. Nan plas sa m ye a la mwen la pou m pote agiman, pou m kritike, pou m pote limyè, pou m gade sa kap fèt la pou m di eske sa kap fèt la lap byen fèt ou eske lap mal fèt. Jodi a pandan map pale avè w la la Wi yo fè des choses men gen anpil bagay kap mal fèt nou ta renmen ke sa kap mal fèt yo ke yo sispann repete pou yo gen chanjman ladan yo. M panse tout bagay gon kote yo mal kòmanse e yo pa toujou fini byen pou nou avèk rejim sa nou gen la. Bon, sof sa m espere ke m espere ke mesye yo. Match Meksik la son match kote pou Coach Angelo pofine seleksyon an pou l prepare dezyèm faz la. M panse se yon bèl tès li ye e jwè yo pa bezwen oubyen ekip la pa bezwen met nan tèt li ke l pral bat Meksik. Se pa sa ki enpòtan pou nou. Sa ki enpòtan pou nou.
Se pran eksperyans pa rapò a match sa a epi al abòde pwochèn faz la. Sa vle di pou yo mete yo anjanm, pou yo travay fizikman, pou yo reponn, pou yo paske. Kèlkeswa advèsè ke mwen wè ki sou wout yo yo, se des advèsè ki kapab jwe avè nou. Dayè se yon chans, jwe a Meksik depi nan premye tou. Alòske nan dezyèm faz la li klè ke pral tonbe sou yon advèsè ki mwen difisil. Nou gen Pòtoriko, nou gen chans pou nou tonbe fas a Pòtoriko, Kostarika, Kiraso mwen kwè, gen yon lòt ekip ankò, men se si nou bat nap fini fas a Pòtoriko. Kèlkeswa ekip la. Ke nou bay la, m pa kwè ke lap nan nivo e Meksik. E Meksik, se klè. Sa vle di ke se pa Etazini. Se pa. Se pa Kanada. Bon, Kanada n pa konnen vreman nan kategori sa. Nan kategori sa. Men sof ke, mwen menm mwen swete ke. Avè mwen te gen yon bèl opozisyon ant Kanada e Etazini. Ant Kanada e Etazini. Mwen swete ke se yon match kap sèvi nou de, pou l mete nou, pou l ba nou plis eksperyans, plis janm, plis e ki pou bay coach la plis vizibilite sou gwoup li a pou l ka wè l e lè nou pral jwe sèzyèm de final la pou n bat li nou pral jwe kar la pou nou pase e Antouka wout lan long. Non apre match Meksik la rete 4 match mesye.
Nou espere n rete 4 match. Rete 4 match men mwen menm men sèl sa m bezwen. M bezwen ke nou bat apre match Meksik lan m bezwen nou bat 2 pwochen match yo. Depi nou nan demi final nou kalifye. Nou kalifye pou koup du mond. Pou koup du mond. Donk, pe enpòt si n pa ale nan. E m panse ke group sa, ankò yn fwa fratènite m santi kap devlope anndan group sa. Eske ou remake ke gon konplisite ant Stevenson Jeudy e San Milan? Wi, poutan se pa se pa se pa vreman 2 jwè ki ap jwe ansanm. Se wè. Se youn kap jwe an Espay, youn kap jwe an Ayiti. Bon.
Stevenson Jordi, meyè butè
konpetisyon an devan Meksiken, avèk 4 gòl li fè an 2 match. Donk, klèman jan w te di a, Stevenson Jordi ap frape pòt etranje a. L ap frape pòt pou yon kontra aletranje. M panse ke fòk Violette kòmanse prepare kò l pou l konn ki kantite kòb li pral mande pou misye. M panse tou e. Fòk Violette ranje kò l pou l pa kite l ale lib san l pa gen anyen sou li. Non. Sa fèt anpil nan chanpyona. Non men m kwè ke li gon kontra 3 zan a Violette. E m kwè se premye fwa l sou premye ane l la a. Swa 3 zan ou 4 an m pa sonje konbyen. Paske. Men Violette te bay yon bon.
Sa repete anpil. Violette te ba l yon bèl avantaj. Ajan yo vini, yo pran jwè yo. Club kote yo tap jwe yo pa fon grenn kòb sou yo paske yo pat gen okenn kontra jwè yo lè yo tap jwe nan Haiti. Bon, m pa konnen, m pa konn ki kontra ki gen. Sa te sa te repete avèk Gamael Dorvil. Wi men bon, kagayem Gamael la aparaman ke club la pa twò gen rezon non. Non club la pat gen rezon paske Gamael te di l pat siyen okenn papye ansanm avèk Cavalier. Donk, konprann? Ke sa pa fèt avèk M panse yo sele Stevenson Jeudi deja. Kounye an nou pale de pèfòmans misye. M panse ke Stevenson Jeudi ap eseye moutre ke a tit ke l te vini nan chanpyona a, li kenbe tit li. Sètadi ke se te petèt yo te konsidere l kòm vedèt seleksyon an. Yo konsidere l kòm yon jèn atakan ke y ap tann nan zòn nan. Renard. Renard non, men pa bliye ke li sot pran tit meyè jèn jwè nan koup kariben, Flo Kariben an. Ke Violette te chanpyon. Sot chanpyon an. Donk sètadi ke. li vini avèk yon tit, li vini avèk yon atant de kèlkeswa moun k ap gade konpetisyon an, kèlkeswa ajan k al gad konpetisyon an, kèlkeswa ekip k ap gad konpetisyon an. Donk sa vle di ke kèlkeswa klèb ki gen yon vizaj sou konpetisyon sa, li vini avèk tit sa. E m panse ke jiskaprezan misye ap montre ke a tit sa ke li vini an, li kenbe respè a, li kenbe. sa k gen pou fèt. Mwen m ta renmen, m ta renmen l kontinye sou lanse a epi Donk pou l te ka dekwoche jwenn, kontra aletranje a. dekwoche yon kontra, pa pou paske l ap pral kite Violette non, men paske si l dekwoche yon kontra m konnen ke l ap jwenn de pi bon, l ap plis fòmasyon, l ap jwenn pi bon antrenman nan de, nan pi bon kondisyon. Paske nou konnen ke klèb yo gen preparasyon an, gen kote ke y ap antrene a, gen sant dantrenman ki. pèmèt ke yon jwè grandi pi vit. Pa egzanp, Violette pa pral peye yon atakan, pa pral peye yon kotch pou Stevenson Jeudi sèlman. Spesyalman pou Stevenson Jeudi kòm pou ap moutre men kisa pou l fè an atak, men ki sesi, men pou dè antrenman spesyalize. Imajine w ke li ale aletranje, li pral kotwaye.

Avèk karans ki konn parèt nan atak seleksyon nasyonal la, dayè avèk Mondy Brunie ki pa ka jwe tout match yo, mwen panse Stevenson Jerzy ta dwe entegre seleksyon nasyonal la. Non, mwen pral pi lwen avè w. Mwen panse ke Mondy fè yon bon doublure pou Pierrot, e mwen panse Stevenson ap yon bon doublure pou Nazon. Bon si Nazon tounen, jiska prezan Nazon out. Ok, Nazon out pa rapò a seleksyonè an. Men ann gade, ann gade nan tout bon ka yo. Mondy Prunier se yon bon, li sanble yon bon doublure pou Pierrot e Stevenson Jeudi sanble yon bon doublure pou. Nazon.
Mwen map tann li, map tann li avèk enpasyans nan seleksyon an. Map tann li avèk enpasyans tou. E m sonje ke lè Janjak te rele misye nan seleksyon an. Li pa t jwe yon minit.
Wi men Janjak te apresye talan. Janjak te di son talan brut. Non, li enposib pou pa apresye pou sa pa pase.